Medam se mesye bonswa mwen salye e tout tout nan non de jezi aktyelman o kap ayisyen li 88 degre e demen si Dye vle e lap 91 degre e pi ba lap rive aswè a lap pran 77 degre pou weekend nan lap fè cho anpil lap 91 e ap gen solèy avèk ti clouds. E pi wo l ap monte 91 degre samdi, l ap 89, e dimanch l ap 90 degre, petèt lendi nou ka jwenn 50 pousan yon ti thunderstorm paske se nan epòk thunderstorm n ap antre la e pou mwa out la. E jodi jedi ki 6 out 2026 e se aktyalite ke k ap domine mond lan ke nou konnen. Kisa kap pase de gè Iran an ansanm avèk Lèzetazini ki toujou ap kontinye toujou ke yo pa mete moun okouran kisa kap pase. Men e dosye jodi a nou pral pale se pou dosye imigrasyon. E dosye imigrasyon ke de uscis avèk DHS e pou nou pale de sa ke map fè video a trè trè short. E li pap twò long. E se yon videyo m ap fè de 20 minit a 25 minit plis. Apre sa ke m antre nan dosye imigrasyon, apre sa m a fon pase e nan dezyèm paj mwen pou lavil di Kap Ayisyen, la remodènizasyon de lavil di Kap Ayisyen. E premye mank bagay mwen antre de afè de dosye imigrasyon sa a ke anpil moun ap pale de li menm ki yon dosye ki trè sansib, li genyen anpil bagay ladan l tou pase gen bri k ap kouri e sitou nan jounalis nan mond yo, nan jounalis Lèzetazini. de afè de imigrasyon. Imigrasyon se yon bagay ki la lontan e Ozetazini, se yon bagay depi lè ke endyen yo te fin, yo te tire yo anpil pa milye, nou te jwenn nan de blan irlandè e ansanm avèk ewopeyen espanik yo, espany, yo te antre, yo te anvayi Etazini, so yo te tire, yo te tire kantite endyen sa yo. sou teritwa Lèzetazini an, apre sa kounye a yo di teritwa la se pou yo li ye. E apre sa nou vin jwenn nan epòk 1800 yo, e si l pa 1900 ke nou te sonje lè te konn genyen gwo gwo bato Titanik ki te konn ap fè e London, antre e New York e avèk plizyè imigrant e lè sa a yo te konn di e moun gen paspò pat konn gen afè paspò moun yo te konn antre lib yo trè trè lib e paspò pat ankò menm ala mòd nan epòk sa a ke ewopeyen yo te antre yo vin ozetazini jan yo vle pase mwen tap tande yon senatè e ki tap fè manti, ki tap bal manti, yon senatè blan e misye fanmiy misye soti an Ewòp, misye di konsa ke li soti nan famiy lalmay, an Almay, famiy li se Germany e ke manmè ak papal lè yo tap antre gran grann grann li yo te antre avèk paspò, yon senatè repibliken ki lage mansonj sa anndan sena a.

ki plis travay di isit nou jwenn nwa yo avèk blan yo. Gen kèk grenn ispanik tou, men nan nwa yo si n ap gade nan gwoup imigrant nan nwa yo ki antre yo, yo pa anpil. Se akoz ke nou gen jewografikman e Jamayik avèk Bahamas e se ansanm avèk Ayiti tou ki pre Lèzetazini jewografikman ki fè nou gen e popilasyon nwa ki fon ti monte, ki fè pitit avèk blan, ki fè yo fin monte malgre sa yo pa vle wè nou yo bezwen detwi nou yo bezwen retounen nou ou wè ke chif administrasyon rasis administrasyon Trump administrasyon yon administrasyon ki trè trè rasis ou wè ke li pik sou ayisyen li pik sou ayisyen poukisa l pa pik sou lòt nasyon. anpil dotre nasyon ke se paske ke li pa vle wè nou, ou konnen nou te pran endepandans avan tout peyi nwa yo, egal kounye a nou vin tounen yon kat make, ke nou pa nou pa ka pè bagay sa yo, paske se yon afè de blan e kap batay pou teritwa la pou yo mele ansanm avèk gwoup ispanik yo pou teritwa la toujou rete e 70 pousan blan. Se sa kap pase la gen anpil moun ki pa konprann. E mapè vin fon ti retounen ladanl banm rete nan dosye imigrasyon an ankò pou m retounen. E nan dosye imigrasyon nou jwenn uscis e ki genyen e yon seri de lwa yo genyen e tankou ke pou m fè l pli vit pase si m antre ladanl fon petèt yon lòt lè ma antre nan lòt paj pou m pale de sa. E yo genyen e premyèman E si w antre isit, e, e pa kounye a non, de lontan avan administrasyon sa, si w antre isit avèk viza, ou rete, oubyen ou antre pa kanntè, oubyen ou antre nenpòt fason pa fwontyè pa terès, apre sa ou al fil nan imigrasyon, E depenn kisa w ta bezwen avan administrasyon sa a. Tankou ke ou bezwen e di se peyi w ki an ki an sekirite, ou bezwen e pran anpil e lòt papye ke pou ta fil pou ta kapab pran egzil pou kite peyi w, ou fil papye sa a. Ou byen tou sou fil ou komanse travay isit nan jaden pwogram sa te la sou prezidan Ronald Reagan an 1982, 83, 84, 85 all the way up e on prezidan repibliken misye te ye m kwè ke vis prezidan misye m kwè ke se te a m kwè ke se Bush pè m kwè m pa fin sur sa. E misye te ba anpil imigran opòtinite kap travay nan jaden yo. Li te vini avèk yon pwogram lè sa te genyen anpil kòripsyon ladan l. Se ladan l anpil moun ou wè kap fè enteresant vin gen paspò ameriken, vin gen tout pwogram yo lè sa nan ane lit 80 yo. E apre sa, avan sa, Nou te konn genyen dotre pwogram toujou, moun yo ki pran kanntè a yo, de lontan, lè moun nan pran kanntè a nan epòk 78, 79, yo konn antre nan kous ki wès la, la, apre sa, menm nan zòn Miami an tou. E pi wo, apre lè w fin kite Fort Lauderdale tou, yo konn antre nan kous nan plaj yo la, yo konn tou chape poul yo, pa t pa t ankò genyen full sekirite konsa. e nan lanmè yo la e se kounye a vin gen la teknoloji ka se gwoup moun sa yo ki genyen 50 an ki genyen 55 an 60 an isit ki gen 40 an tou se nan gwoup moun sa yo map pale w apre sa gen gwoup moun tou ki te konn rete ou vèste avèk viza yo vin fil nan anbasad e pa nan anbasad yo vin fil nan uscis aplikasyon oubyen yo marye yo fè tout sòt de bagèy yo vin gen rezidans yo li pat difisil konsa apre sa kounye a pandan yo vin gen rezidans yo e daprè lalwa lèzetazini apre 3 zan oubyen 4 5 an ou kapab fil pou vin citizenship pou gen yon paspò ameriken lè sa ou vin natiralize men e konsèp yo m pap e pale konbyen kòb aplikasyon yo nan wèbsayt uscis la tout moun si yo ta bezwen yo te ka al gade. Men konsèp yo e yo pat konn nan eta jan li ye a la kounye a la. Nan eta jan li ye a la, li vin trè trè difisil. So pou m fon ti rete nan natiralizasyon an avèk pèmanan rezidans ansanm avèk tps ansanm avèk moun ki gen viza oubyen moun ki pa gen anyen nan men yo tou avèk gwoup moun prezidan Biden te fè antre tou ki te gen sosyal sekirite yo ki te fil pou tps ki te genyen kat de sante yo gen tout bagay pwogram yo nèt se avèk tout gwoup moun sa yo m ape antre la ke w gen paspò ameriken de lon ke w depi w pa fèt isit m nan ou menm men timoun ki fèt isi yo se depenn tou paske E gen yon seri de tochon k ap brile la a, se yon bagay iponbèy piti. Men timoun ki fèt isit lontan yo, papa yo oubyen manman yo te gen rezidans oubyen paspò ameriken, yo pa ladan l, ki vin granmoun, yo gen batistè, yo fèt isit, sa se yon lòt koze. Men, pou nou antre nan paspò ameriken an avan. E mwen tande bri k ap kouri, yo di yo kapab retire natiralizasyon w sou ou si w gen yon paspò ameriken. Wi. Repons lan, wi. Men map repo kontes yo map repo se yon fak li ye se yon verite vre e si yon moun gen paspò ameriken isit yo vin find out ke ou te bay manti nan aplikasyon lè w tap fil paspò ameriken an nenpòt ti mansonj li te ye a e si telman l sansib nenpòt ti mansonj yo pa aksepte erè se sak fè ke lè w te kenbe drapo nan men w devan jij la yo tap ba w sètifika natiralizasyon an jij la tap Poze kesyon sa yo egal kounye a pou te di ou leve men ou anlè, egal e se pou yon bagay piti li. Si w te bay manti lè sa, yo ka denatiralize ou. Si w te yon moun tou e ki te bat madanm ou, oubyen ki bat mari w, ou gen yon paspò ameriken, oubyen w batay avèk yon polis, wi e yo kapab reti, yo ka denatiralize w tou. E si w nan gwo fwod isit tou. ou nan abuse ou nan vòlè bagay leta e pa egzanp si w antre e nan finans leta gen yon kòripsyon ou antre nan fè gwo kòripsyon isit ou ka pèdi paspò ameriken w men gon seri de ti baz bagay ou pap pèdi paspò ameriken w konsa li trè trè ra chak ane m kwè ke e m kwè ke se yon 100 moun konsa nan diferans etnik gwoup M pa konn pou jan bagay yo ye konnya la a petèt eske ke akoz de resizm de rasis ki genyen avèk administrasyon sa a ke li ap arase ayisyen anpil e se yon administrasyon ki pa vle wè ayisyen ap menm yo pa vle wè ayisyen e tout moun wè sa tou e pou kisa ke nan 350 mil yo di ke ki pa save gen plis toujou yo di yo pral dèyè depòte yo kote ki gen gang kote ki genyen zam afe ap tiye moun, ke peyi a pa stab, se sèl le departeman di Nò avèk depateman di Sid, on se de lòt kote Latibonit la avèk depatman Lwès la avèk depatman Sant pa bon. Gwoup moun sa yo m ka garanti w lè m ap gade, m ap fè yon sondaj, e genyen nan gwoup moun sa yo ki nan 700 mil a prèske 1 milyon moun, ou jwenn atlis prèske 25 a 26 pousan soti Latibonit. Apre sa ou vin jwenn yon afè de 50 pousan ki soti nan departeman de Lwès. Apre sa ou jwenn yon bon 15 pousan soti nan Santral. Apre sa ou vin jwenn rès pousantaj yo soti nan Nò, Nòdès, Sid avèk Grandans avèk Nip. So egal se yon sitiyasyon pou m rete nan imigrasyon an ke e tout m wè se yon rasis li ye menm ke se sistèm jidisyè la e se siprèm kot ki pase l ke ki genyen e e jij gason rasis sa yo ou jwenn Thamas as a black man misye son nwa misye ye misye vote pou li Msye vote pou li ou jwenn Robert vote pou li ou jwenn lòt dam lan e ki te adopte pitit ayisyen non msye manmzèl vote sou li nou jwenn 6 jij against 3 so kounye a nan 3 jij ki pa vote pou li a ou konnen mis Mrs Jackson pa tap janm vote pou li pase li se yon jij ki leve nan nan zòn Maryland nan se la l te jij ou jwenn lòt 2 jij medam yo ankò tou ki pa vote l. Egal konnen a la Trump yon bagay li tap chache anlè li jwenn li atè so konnen a li oblije ap stèpen men e konsèy m ta ba plizyè moun pal kouri pal kouri kite e isit konsa tou e si nou ka jwenn dè kote pou nou sere kite e titan administrasyon sa fin pase se yon kote e si nou gen pitit nou sere yo petèt si pitit nou piti nou paka sere yo yo sipoze al lekòl e men mwen menm m patap kou ale konsa. M pa tap kou rale menm ke pa gen chans ankò non m pa oken chans la pou yo renouvle yo men e se siprèm kot ki koz sa kap pase a paske se li menm ki kè lèzetazini dan la lwa se yo menm ki nimewo 1 e dan la lwa apre sa konnya la yo menm yo egzekite e la lwa apre sa konnya ou jwenn lejislatif la menm ki pase la lwa. Sou nan lejislatif la nou jwenn majorite de repibliken ki rechizim ki gon hate against us, yo pa renmen nou. So konnen la devèn pa nou nou jwenn 52 senatè repibliken ki toujou ap apiye e imigrasyon lè la lwa imigrasyon lèzetazini kontre nwa sitou avèk ispanik e se majorite nan sena a se yo menm ki genyen. Apre sa nan chanm depite a nou jwenn. Nou jwenn yo anpil tou nan chanm depite a e repibliken yo anpil, se 2 demokrat anplis sèlman k genyen, so li pa fasil menm, so tou lè 3 branch yo against nou menm, egzekitif la, lejislatif la avèk jidisyè la, yo pa pou bagèy konsa menm, pandan m pa konn pase lè siprèm kout pase yon bagèy li la pou anpil tan. E li la pou yon bon kout tan, e li pap fasil menm lè ta vin genyen yon administrasyon demokrat ki monte oubyen ta gen yon lòt administrasyon repibliken ki monte ki te kapab an favè pou gwoup moun sa yo ki fè anpil tan isit tou, ki ap peye taks, ki gen dotre moun ankò ke y ap voye ale kanmenm. E m ka garanti w sa. Paske sa yo fè kounye a, yo genyen de kapasite. Pi al fouye sponsor yo ki te fè moun sa yo antre yo e yo gen de kapasite tou e pou yo mix up ansanm avèk SSI e avèk Bank of America, City Bank, yo genyen tout pwogram yo deja avèk mesye Elon Musk se vle di yo bare Moun la, yon moun, bon, e mwen se opinyon m bal lèm di yon moun pa ale a, men si moun nan ka ale lèy fè wout li nan peyi li gen bon opòtinite tou poul ale wi nan lòt peyi wadèvè sa li ye a. Men apre sa pou nou rete nan e natiralizasyon an, wi yo kapab retire natiralizasyon nan men yon moun ki pa fèt isit e ki natiralize ameriken e men li pa fèt anpi e pa anpil ki genyen se yo konn depòte 100 moun pa ane. Yo konn depòte yo 100 moun pa ane, bon pwosesis la e se gwo koze. Apre sa nan green card moun ki te konn marye, bon menm lè m antre m antre nan sa tou. Moun ki te fè maryaj biznis ki vin genyen yon paspò ameriken tou depi yo kenbe w e e yo kapab kenbe w y ap mennen envèstigasyon yo gen yo genyen cia avèk FBI ki konnen kòman maryaj e si se te yon bon maryaj yo ka denatiralize tou 2 moun yo tou. E bon menm moun nan ki te maye avèk yon lòt moun sil fèt isit li ka pran prizon li menm e men pigaw panse yo pral denatiralize yo yo pral e vo ale konsa non yap e fòw pran tan prizon tou avan ke yo depòtew pou nou antre nan pèmanan rezidan pèmanan rezidan most of the time se te 10 an lèw gen yon rezidans pèmanan rezidan nan menw apresa chak 10 an ou renouvlel. Chak dizan w renouvle l, si w kite l mouri nan men w de lontan lè l mouri nan men w, yo konn fè w peye yon fi, apre sa kounya la yo fè w peye yon kòb, apre sa yo yo voye green card la ba w pou dizan ankò. Kounya e si w al nan paj uscis la bagay la mangonmen. e m pa bezwen al esplike l bagay la pa dous menm pou moun ki gen e pèmanan rezidan yo e yon moun ki gen pèmanan rezidan i i pa twò ta ou toujou si w gen pèmanan rezidan plis ke 3 a 4 an e ou te gen rezidans ou nòmal wi ou pa bezwen pran avoka ou ka al nan uscis fizikman avèk green card tou ou pa bezwen pè e antre anndan imigrasyon an make sure ou byen ou ka fèl tou nan website la e ou fèl avan ou fil toutan papye yo nan website yo apresa kounye la ou fè foto ou e ou antre nan ofis la wal nan entèvyou li pa yon pwoblèm non wal nan entèvyou ou prepare ou apresa kounye ou etidye istwa pou vin natiralize ameriken e. M pa konn konbyen aplikasyon, m kwè ke yo te di aplikasyon an te nan 550 dola, men m pa konn pou kounye a si yo monte l ankò pou vin natiralize. E paske nou sonje ke prezidan administrasyon sa Donald Trump li te gen yon pwogram de gold card ke l t ap mande 100 milyon dola e pou yon moun bezwen sou bezwen vin genyen e pèmanan rezidan isit m pa konnen m pa tande sa pale twòp m pa fin sur e san apwouvo de kongrè san apwouvo de Supreme Court eske se yon executive order li te pran li tap monte card la vre lè sa li te nan rezo sosyo yo tout moun tap gade nan media yo e apre sa pou nou antre nan group moun ki genyen e temporary status yo e e pou konnya la si yon moun genyen yonn nan men w li ponkò expire. E m pa m pa avoka imigrasyon e m pa pe di sa pou moun nan fè mwen moun nan konn sa pou y fè tou e si l ekspire tou moun sa a depi yo kenbe l nan lari a e nenpòt ti pwoblèm li genyen li sou depòtasyon sa se moun ki gen temporary status ki espire a men si w genyen l nan men w ou ponkò ekspire Gen ese kontakte yon avoka imigrasyon le pli vit ke posib pou wè ke si w ta fil pou rezidans pèmanan, rezidans e ki te e de lontan li te 140 dola. M tande yo di yo vin monte l 700 e kèlke dola kounye a pa etone nan 1000 e kèk siman m pa fin sur mwen bè yon chif men uscis aplikasyon website la ou ka ale wap gade e pou gade konbyen kòb li fèt e kisa pou fè. E si w ka fi l, pase genyen moun ki ale wi, genyen moun ki ale yo tou met men sou yo. E yo tou met men sou yo ke m pa konn poukisa. Eske se yon mechanste, eske se yon abi, yon krim tou, m pa kwè si moun nan genyen temporary status li, li antre, li pwal fi l pou permanent resident pou ice, pou yo rele ice arete l. Li ilegal tou. E si avoka a kite sa pase, sa se konplis. Sa se konplo, se sak fè ke konnya Tout avoka ameriken imigrasyon yo yap rich paske se sòt ki bè enbesil ki pa pran genyen anpil moun ki pa konnen yal kouri kontakte avoka lage gwo kòb sou yo vre e paske yo menm yap fè yon kou entèlijan la paske majorite avoka imigrasyon yo 99 pwen 1 pousan se blan e ou ka gen ou ka jwenn kèk ti grenn ki ispanik. E se la yap ede pou yo fè kòb pou grenmesi sou malere yo ki travay di. Pi al pase yon avoka imigrasyon pa lè, wap pale don afè de 600 dola pa lè, petèt si l pa 1000 dola pa lè tou. E li pap fasil ke pou avoka imigrasyon si w gen yon temporary status ki ponkò ekspire pou al eseye antre nan imigrasyon avè l se gwo chans wal pran. M ka garanti w sa. Se konsèy m ta ba tout Ayisyen k ap tande m, ou gen yon tps ki ponkò ekspire pa al antre nan imigrasyon ditou. E bon menm lè ke w ta gen yon pèmanan rezidans ke ki pwal fini m pa kwè ke w bezwen al fè entèvyou pou li se mail ou mail li avèk foto yo apre sa e m kwè ke petèt yo ka rele w kounye la pou entèvyou al fè anpwent pou yo fè entèvyou avè w pou yo voye green card la pou ou. Men kounye la yon moun ki al nan imigrasyon kounye a se gwo koze. E bagay la pa dous e li mangonmen. Apre sa kounye a pou nou antre nan gwoup moun ki antre avèk viza e ki ponkò fini pa egzanp yo te ba w yon viza pou antre Ozetazini le premye jen apre sa kounye a la ou kite premye out bare w ou nan pwoblèm. Ok ou nan problem pa pran chans sa e si te 30 jou te vin fè 30 30 jiyè depi 28 29 jiyè retire kòw nan peyi moun yo al pran yon lòt viza nan peyi an ayiti si anbasad la louvri pou fon lòt demand ankò pase most of the time depi ke ou pati sou sou viza 1 an 5 an 2 zan ou byen regular viza ou retounen yo ka baw li mpa konn ki posesis yo konnya pase administrasyon sa se sou biznis se sou vòl yo ye. Enhen yo pa nan yo pa jwe konnya paske yo rasis anpil yo pa vle wè nou yo rayi nou anpil enhen so egal sitou ayisyen kap soti an ayiti kap vin mande viza yo apre sa si nou antre moun ki antre avèk viza ki rete isit yo pa janm retounen an ayiti nou pran nan twa wa gwoup moun sa yo m pa konnen m tal nan nan website e DHS la e Depatman Homeland Security a ansanm avèk uscis m ale nan website yo a m wè gen kèk grenn wi mwen peye yon ti kòb mwen gade mwen peye yon ti kòb mwen gade mwen wè gen kèk grenn e yon bon ti kou e m pap di kantite men gen yon bon ti kou men yo genyen gen nan yo ki genyen dèzane la tou wi. Gen nan yo ki gen dèzane la tou. M pa konn kòman yo fanksyone, gen nan yo ki gen anpil tan, bon ti tan. Apre sa, gen yon lòt de gwoup moun ankò tou e ki te antre isit depi lontan, lontan ki genyen wi, e piga nou sezi. M kwè ke li nan tout gwoup nasyonalite wi. Genyen moun ki antre isit depi lontan e ki te genyen sosyal sekirite sèlman. ki te gen sosyal sekirite sèlman, yo pa t nan afè bay imigrasyon, yo pa t genyen rezidan pèmanan, yo pa al fil pou anyen. Moun sa yo, yo fè 25 an, 30 an, 35 an isi, yo pa gen yon bout papye. E sosyal sekirite lè sa te konn bal sosyal de lontan san ke w pa t bezwen genyen green card, gen yon seri de sosyal sekirite ofis ki te konn fè l. E pa tout non! E ki te konn fèl lontan lontan. Group moun sa yo ki pa gen papye ki pale anglè byen byen byen pi byen bon gen gen nan group moun sa yo bon m kapab di w nan dreamer yo pase m ta pe vin sou li bon m mele yo avèk dreamer tout m konnen dreamer e se yon kòlonn group ti moun ki antre isit piti e yo pat antre avèk green card yo pat antre avèk paspò ameriken yo pat antre avèk anyen ke yo leve isit. Yo leve isit, yo vin tankou timoun ki fèt isit. E timoun sa a, e lè l vin gran, li vin granmoun, se frekan k pou di w konsa ke li se yon fòrèn, si tèlman anglè l solid menm jan avèk yon timoun ki fèt isit. So gwoup timoun sa yo, dreamer sa yo, sou ad pou Biden administrasyon, yo te 100 800 mil. Yo te 800 mil nan tout eknik gwoup nèt, nan ispanik, nan blan, nan nwa. Apre sa kounye a, lè m ap gade nan website uscis la, m kwè ke li yon total de 70 a 80 peyi, m kwè. E m kwè ki peyi ki genyen mwens nan yo menm, mwen bliye. M kwè ke e, e, m bliye ki ke pa, Tajèkstan, m kwè sa, Tajèkstan ki gen mwens avèk e, e, Nòvèj. Apre sa nou jwenn nou jwenn Nòvèj apre sa nou jwenn Fenland tou. Apre sa tout lòt peyi yo gen anpil anpil nan yo. E se nan sitiyasyon sa nan afè dosye imigrasyon an e ki pa yon bagay isit ke ki pwal jwenn yon e li pwal jwenn li pwal fè efè nan eleksyon e ki pwal fèt Ozetazini la. Li pral fè efè, li pral genyen anpil gwo gwo efè sou li, eske ke nou pral gade ke eske repibliken yo ap pran House Representative la ankò ansanm avèk Sena a, eske lè pral genyen tou e eleksyon prezidansyèl ki sa k pral genyen. E paske e ispanik yo vote anpil, e genyen blan yo se yo menm ki met prezidan isit plis, e paske peyi isit se 70 pousan blan. ki genyen isit men m kwè ke li vin plis paske blan yo fè pitit anpil avèk ispanik yo anpil tou e yo fè plis pitit pase ispanik yo pase nwa sou kounye la nan la popilas nan popilas la popilasyon ki blan yo blanch yo e yo genyen anpil moun yo genyen anpil moun e yo vote wi. Yo toujou pran desizyon yo e ki pati yal vote plis. Men nou pral gade kisak pral pase sitou pou dosye imigrasyon sa a ke Supreme Court antre trè fon ladanl e ki pasel e se menm jan tou si Supreme Court te pasel li te voyel li te di yo sipoze renouvle tout tanporè stati tout imigrant sa yo e Donald Trump patap kapab pou li te bloke pase se Court yo e ki ta prè antre pou renouvle tout papye moun yo ba yo papye al nan Homeland Security ke konnya la yon moun ou te mèt genyen papye avoka ou te mèt al nan kot e m pa m pa yon avoka imigrasyon men mwen wè mwen wè ke se devan m yon jèn gason ki fin peye avoka apre sa konnya ou wè ayis arete l devan avoka. e li lèd li pa bon e jèn gason sa kòb sal peye avoka li te ka pran avè fèt ayiti e m ka garanti li gen dwa 3 4 mil 5 mil dola ameriken lal peye yon avoka li te ka gon bèl biznis avèl an ayiti li tap viv byen tap pran bon van pase kote map pale avèw la gen moun ki fè sèv depòtasyon ki di yo regrèt yo pat gentan fèt yo nan peyi yo se depen ki kote wi pase gen moun ki paka antre vre yo pa gen kote pou yale. e yo pa gen zòn yo pa bon e gen moun ki te bezwen retounen menm pou yo touye yo gen bandi tou yo gen nan fanmi yo k nan bandi kap veye yo tou se pwoblèm so se yon pwoblèm egal kounye la ke mwen fini e se yon ti pase mwen tap pase men nan imigrasyon ma tounen nan yon lòt paj Bondye beni nou aktyèlman okap ayisyen li 88 degre. E lap fè ti cho aswè a demen lap 91 e mwen pa wè oken aktivite tranbleman de tè e mwen gade nan space weather map web site la nan jeyofizisis yo e pa gen oken aktivite pou la vil du kap ayisyen le departeman du nò gen aktivite nan pou moun ki ap viv nan california yo sitou state california pran anpil prekosyon gen anpil aktivite la. Ke Bondye beni nou ma tounen nan lòt paj ankò babay.